Hello guys, kijan nou ye, kijan nou ye, jodi a se Rose Cuisine, m retounen back, m retounen back avèk yon nouvo video pou nou, ti video jodi a, se yon toutrèl m pral montre nou kijan m prepare toutrèl, epi son toutrèl boukannen l pral ye guys, so san pli tade mwen remèsye tout moun kap sipòte m, kap kontinye sipòte m sou chanèl lan, kap kòmante, kap like, kap pataje, kap subscribe ok mwen di nou tout mèsi pase nou fè fanmi de Rose Cuisine ok so an ale dwat dirèk m te ka pa parèt bòt m renmen lè m parèt pou nou wè m konnen nou renmen wè m ok I know that

N um Jevens J-a-v-e-n-s ok map lage um non an wap kapab wèl tou ou menm map lagel la wap wèl abòne pou yo timoun se lavi timoun se espwa se yo k pral ranplase nou demen ok so mèsi m konte sou ou menm ki pral gade video sa epi kap abòne avèk yo. Ok guys, sa se tout wèl yo guys, sa se tout wèl yo, se tout wèl yo guys, se yo menm sa, ok, sa yo se ti bèt volay Haiti yo, se ti tout wèl, ok, m pral montre nou ki jan ke m pral netwaye ti tout wèl yo, e pi nou pral boukannen ti tout wèl yo, e pi nou pral manje ti tout wèl yo, se kou. koupe dwèt so ann gade ansanm kijan ke m pwal fè m panse ke menm jan avèk ou yo gentan netwaye tout anndan toutwèl la nap gade la anndan toutwèl la deja netwaye m pwal fann ni e menm jan e konsa poul yo vini lwa achte poul yo an kè tout anndan yo deja retire ok se son poul nap re koupe bòt sa nou pap koupe l se jis nap ouvèl de mòso ok. Nou pap kite l tou anke. Tankou nou pral bouyi non nap ouvè l de moso paske se boukannen nou pral boukannen l nou pral lage l sou gril ok so ann ale guys guys ya nou wè la janm di nou an mi la m pral ouvè l ok map ouvè l la nan mi tan ok sa rele ti toutrèl nan peyan nou. Ok, m pa konnen pou pa konnen l. Koman rele di la? Frog.
Ya, rele frog an anglè. M pa manje sa, m sorry. An, di la di, m pa manje l. M pa pye men, m pa ye men. E mi di la di la pa pran tout sa yo. Ok? Di la di, li pa re men yo guys, nou e. Men se sel ti sa ou m reti wan dan, men ni. Tout, tout, tout. Ok? So. Hello guys. Sa vle di.
Se konsa. Ok. Trè senp. Ok. Se senp kon bonjou. Mwen pat nan pey di tan. Al fek li. Ok guys. So nou fini ak tout relyo. Mwen fin ouve yo. Mwen ouve tout. An mwen konbyen? 2, 3, se 6 ke liye. Nou fin ouvè yo byen ouvè. M retire tout ti bè an dan yo. Menm jan nou konnen poul. Se menm pati sa yo. E gen yon tou. M fin ouvè yo nou wè la. Se yo konnen ala m pral met ti sèl a sitron. A ti vinèg pou m sizonnen. Pou nou kapab tranpe l ok. So. Met bwanche guys ok. Ok mes amour so la nap netwaye tout ren nou ok alo netwaye menm jan se yon vyann ke liye menm jan wap netwaye yon poul e konsa ou netwaye ou mek cho ou retire tout ti detay net nan tout ren nou ok so. Ya mwen mete ti piman. Pase depi nan nou konen vyen nan. Se boukannen nou pral boukannen. Mwen tou mete ti piman. Pase mwen mete piman guys. Mwen ka bon manje. Sou pa manje piman. Mwen apre manje ou san piman. Mwen mwen mwen mwen. Mwen pa konen pou an tan. Mwen pou konen ya. Mwen pa ka manje manje san piman. Gen problem avek manje san piman. Tout rel pa guys. Oups, piman santi bon. Ou santi dje? Mm. It smell good. Damn. Si mou yon kote m ka manje, manje san piman ou, but fok ki pa vyan, fok ki pa pwason. Ok. Yeah guys, la mete, mete tout rel mwen nan, nan vineg, sitron, avè sel. Mwen ap kite la pi fè ti tranpe. Li la pou mete dlo cho sou dife. Mwen ap kite li fon bel 15 minit. Ou konen boukanen, nou pral boukanen. Fon bon asid antre la dan. Gade vyen nan, jan yi bel. Kite la guys, ak kite la guys. Ya de grenn piman ou la dan. So. Ak kite la. Ok, so. Ak kite l fon 15 minit, m pal met dlo li la etan m pal met dlo, m pal prepare epis pou li, ok? Guys nou tout toujou konnen jan m renmen chode vyann. M pa renmen just pran dlo bouyi a m vide. Sa se m pito mete vyann nan ladan. Lè sa li kapab gentan fè yon bon ti chode nan dlo a. M pa just vide dlo cho sou vyann. Ok. Sitou se poul li ye. Si se yon bèf kèlkonk m gen dwa vide l konsa. Men lè se poul, yon vyann ki revyen ak poul, kodenn, tankou ti toutrel la, mwen mete l nan dlo a konsa. Ok? E pi si tou se boukannen l pral boukannen, l pa pral bouyi nan dlo. Sa vle di lè l byen chode l toujou pi bon. Vyann nou byen chode, vyann nan bèl, li vin ba yon bèl koulè. Bay yon bèl koulè. Se konsa m chode vyann mèzamou. Ok mèzamou, nou deja fin chode vyann nou. Jan nap gade a la, sa se yon asid sitron. Sa se lòt ti epis sa gen magi, gen poud lay, gen yon ti poud goyave, gen lòt ti epis ke m lage ladan li. E pi sa nap gade an la, se rose cuisine epis. Pandan map di nou rose cuisine epis la. Banm montre nou ki sa ki rose ki janm ki banm montre nou rose cuisine epis. Ok mes amours sa se rose cuisine epis jan nap gade ya la nou wè se epis mwen ok se rose cuisine epis se epis mwen prepare trè natirèl sa se pou yon kliyan ki te òdè 2 bokal epis nan menm mwen fèl poum voyel ale ok sa se logo m ki sou li nou wè se rose ki sou li Ok nou wè rose cuisine se um se chanèl youtube lan epi nou gen rose cuisine son fèn page mwen gen sou facebook epi nimewo ke ou ka kontakte m nimewo ke ou ka zèn ou ka kachap se nimewo 9 54 5 94 99 13 se sou li si ou vle achte epis lan ke ou kapab kontakte nou ap voye kòb ou nan zèl si w ap pran yon sèl bokal konsa nap ba ou li pou 15 dola sèlman Si wap pran 2 bokal nap ba ou li pou 25 dola. Nou wè epis mwen, epis m pa gen epis dlo. Se yon epis ke m prepare natirèl. Nenpòt moun kapab manjel. Ok guys so map tann sipò nou. Ok guys so mwen fin montre nou epis mwen epi la na prale nou wè. Sa se vyann mwen. Nou wè lè vyann ou byen chode nou wè ki jan koulè l sanble. Epi m te esplike nou de sa deja. So epi sa se kivèt mwen. So pou m kòmanse m ap vide ji zoranj lan. Amen li pa zoranj, ji sitwon an. Epi la m ap vide poud, ti poud ke m te gen yo ansanm. Epi kounye a la nou pral mete epis nou ladan. Mwen epis nan. Mwen wè jan epis nan sanble. Mwen wè epis mwen bag epis dlo. Mwen wè kote met epis la chita. Mwen wè jan mwen mete chita e kousal rete. Sa se epis mwen ok. Mwen epis mwen ya nou kwa la ajoute yon ti piman. Piman sa se koupe dwet guys. Mwen achte piman sa wè. Mwen ake scorpion. Pepe sos. Li vwèman fò. Mwen achte pou 6 dola. Mwen wè ti boutey la tou piti. Mwen tle tre tre fò guys. Trè trè fò. Yeah guys, m fin ajoute ti piman ladan la guys. So, yeah. Ok, sa m ap fè m ap mikse l ansanm. M ap mikse l ansanm. Veni. M mete tout lòt bay yo ansanm. M wè jan epis la sanble. Trè bèl. Gade vin. Trè bèl. M pa konn si nou wè l byen. Trè bèl. So kounye a ki sa nou pral fè? Nou pral mete toutrèl nou nan epis. Nou pral tranpe toutrèl nou. Konnen toutrèl la te ouvè de moso. Sa ve di pa p bezwen nan yon pakèt kòve pou ke nou kapab fè l. Gade vin.

Pral manje sa byen degiste m bon vè di ven. I'm all set guys. Samy, m sorry, yon moun ki bezwen. Te pou vin Florida di woz. Men ki plan ta bezwen, ou menm ki deja Florida, ki nan fòt la de dal pa bliye m fè ti komès mwen guys. Sipote m, m fè bon epis, sipote m. Jan w vle epis la, se kon sa m ap bo epis lan. Sipòtem nan ti biznis ti small biznis map bat avèl lan epi pa bliye tou m fè ti m fè bon pate kòde avè ze avè aransò si w vle poulè sa depan de ou menm kisa w vle se sa ke map baw m fè lanbi m fè lanbi fri m fè lan sòs m fèl bouyi rete ou menm pou di m me kijan ke w vle l gade yon vyann ke m tranpe heheheh mezanmi. Timoun se pa djab se don. M gen don pou m fè sa m ap fè a. M gen don. Se pa jodi a m ap aprann fè manje, se pa jodi a m ap aprann lave vyann. M ap fè sa lontan depi m timoun. Se yon bagay ke m renmen. Se sa k fè m toujou adikte avè l. Si w wè m pa vle fè manje, m gen dwa rale w konbyen jou m pa vle monte sou recho a. Bon, malerezman m pa monte rale konbyen jou paske nou konnen m gen timoun. Lè w gen timoun ou gen mari fòk ou monte sou recho. Ok, sa fè ke m pa pase konbyen jou pou m pa monte sou recho. Eske n ap gade vyann mwen la? Eske nou wè l timoun? Eske nou wè jan sa tranpe m pou al depoze l? An tou lè ka n ap wè ki jan l ap soti. Ok, so. Se la ke m fin ak pati sa. E pi talè nou pral gril ansanm. So ret branche guys, ret branche. Ok.

Ok so Nou pral wè guys ok Se pase dje la pè yo epi fèm mete ti chicken pou li mte fè yon ti chicken pou li So ret branche guys. Ok guys men manje a men ti zwazo a men ti toutwèl yo guys se yo dje la tap rele krapo dje la pè a men mpase si goute

Se vwèman bon. Se vwèman bon. Mwen ta an kare de wap de m nan fè nwa. Ou de wap de kòmè se la jounen ki yon anouit. Ta se boukan ta yon boukan nèy. Mwen se vwèman bon. Vwèman vwèman bon. Mmm. Sa son ti way guys. Cheese. So. Nou ka yon la mchita la map enjoy. Ti zwa zwa vè nou. Lòk man ti zwa ou pa chan nan kay. Se di yo. Nou ka pa wè sa. Sa se kiyes? Di yo. Sa se di yo la rap manje. Di yo kou yi. Sa se Jevens ki la. Na vin jeti zwazo a guys. So, si nou te kontan ti video a, bam yon like. Abone ak chanel la ou menm ki pou kon fè kap gade m lontan k pa vle abone, abone pou jwenn plis video. Sa ou se toket la sa chaj lan dèyè. Ou menm ki bezwen wè chaj lan, ou bè de abone. An. Wa. Kay ti tout rèl. Ok mè zamou. Ou, m ap kite nou la, m ap mete fè nan videyo a, m a enjoy tout rèl la guys. M espere nou apre nan yon pwochen videyo. Map poze chanel la pou ou. Si ou tap enjoy, kontinye like, pataje. Moun ki pataje yo, nou fè anpil. Gwo bizou pou nou. Ou menm kap tande video sa, kap gade video sa, konya la menm map remèsye moun nan. Mwen fè yon gwo bizou pou ou. M desann chapo ba atè byen ba. pou m remèsye w. Paske w gade video a kòmansman jiska la fen. Pa bliye se moun Bondye di ka prale, kap sove yo. Se moun ki kòmanse nan kòmansman epi jiska la fen. Ebyen ou menm ki te gade video a nan kòmansman, ki rive nan fen video a, m di w mèsi. Bizou a twa. Mouah! Je vous aime mes amour. Bye. See you guys.
Bye. Bye. You don't tell them to subscribe for you? Subscribe to me, my brother channel, Jela and Jevin.
Yeah guys, si moun yo pa lave nou, yo di nou subscribe pou yo nan channel yo a, se Jela and Jevin. Nou wè ki jan li kri deja, mi pli deja, bye ou love la. Bye.